M swete tout Ayisyen pa kwè nan Brezil Ajantin, kwè nan tèt nou, paske jodi a si n ka fè sa, nou se premye pèp nwa libere, nou gon fòs ki akonpli. Ahh se avèk kiyès nou ye nan show a la? Ou avèk Bouzimann, Bouzimann ki se Bouzimann ki fè mizik nou pwale avèk Vag Lavi an. Pa gen pwoblèm, nou kontan resevwa atis sa a nan show a, atis sa a ki pare Pou reponn kesyon ebyen se Libre Konèt ansanm avèk Malamòt TV banm imaj kap pran kèk enpresyon fanatik yo ebyen nou kontan genyen Bouzimann ansanm avèk nou yon gwo bout tonton atis nan cho a nou gen 4 ti kesyon byen senp nap poze premye kesyon aprè 52 lane nou pa seleksyon ayisyèn nan pat jwe mondyal ki enpresyon ou byen kijan w te resevwa kalifikasyon sa. Monchè nòmalman m salye tout tout ayisyen e m ap salye tout jwè yo tou Alaso Grenadye ki fè anpil efò pou kalifye ekip la. M santi s on fyète pou mwen paske depi m timoun m ap tande Ayiti t al nan Mondyal an 74 e alepòk Manno Sanon se t on fyète se te toujou on fyète menm menm lè ke m pa t janm la men an se moman menm Ayiti vin kalifye nan Mondyal la la nou poko menm pase pou uityèm de final m santi nou chanpyon. paske peyi a gen 52 zan depi nou pa patisipe nan mondyal la. Pa gen pwoblèm, nou san nou deja wè sa, fason ou moutre nou la, fason w abiye ou deja moutre nou ou se yon fanatik Ayiti jous nan zo. Dezyèm kesyon an, nan 48 peyi sa yo kap ki ap jwe oubyen ki ap gen pou jwe nan koupdimond 2026 sa, kiyès ou panse kap chanpyon? Bon pou mwen menm Haiti deja chanpyon san n potko jwe youn nan match yo nan faz de poul la nou chanpyon paske ou wè mobilizasyon ke n gen la son mobilizasyon mondyal li ye e tout mond lan gentan wè avèk pòtrè e senbòl de la libète e bay vèt se ak la yo fè nou retire l la pou feblès ke yo genyen ke yo gentan wè ke n ap chanpyon e m swete tout Ayisyen pa kwè nan Brezil Ajantin kwè nan tèt nou paske jodi a si n ka fè sa nou se premye pèp nou al libere. Nou gon fòs ki akonpli. Pa gen pwoblèm Bouzimann, n ap kontinye. Twazyèm kesyon, Ki sa w ta swete pou Grenadye yo nan match nou konnen Ayiti ap jwe a nevè nan aswè fas ekip ekosèz la? Ki sa w ta swete pou jwè ayisyen nou yo pita? Bon, premye bagay m ap di Danley Jean Jacques, mesaj sa se pou ou. M ta swete ke ou pa Mobutu, paske Mbappé deja kite Real, Ou menm si w pa vle kite peyi a, mete tèt ansanm avèk tout jwè yo epi ini nou pou nou fè 3 pwen sa aswè a, menm lè se meyè twazyèm m panse nou ka ye. Men nou pa nan poul la e dezyèm oubyen premye n bezwen ye men kanmenm 3 pwen aswè a la l konfime. Pa gen pwoblèm, epi dènye kesyon, yon ti mo pou tout lòt Grenadye yo apa Dedon Lemkon nou gentan fin pale ansanm avè l la. Yon ti mo pou tout lòt grenadye yo ki ap dispite mondyal la. Bon
m ap di sa pou tout grenadye yo, deja se yon felisitasyon e fòs kouraj ke nou pral konbat avèk Ekòs. M panse ke aswè a 3 pwen, 3 pwen sa son 3 pwen kalifye l ye. M panse ke nou deja ratifiye n ap bat Ekòs 5 a 0. Pa gen pwoblèm, nou te kontan gen atis la avèk nou nan show a, se te yon plezi, nou espere rekwaze yon lòt fwa. Mèsi tout moun. Bonswa, avèk kiyès m ye nan show a la? Bonswa, mwen se Erod Valcin. Ok, mèsi Erod Valcin. Tout dabò m ap remèsye w paske ou aksèpte reponn kesyon. Anfèt, se Malamòd TV ansanm avèk LibRekonèt ki met tèt ansanm, ki ap kolabore pou kapab pran kèk enpresyon oubyen entèvansyon fanatik yo. avan match Ayiti-Ekòs la, ebyen premye kesyon nou gen pou ou aprè 52 lane, kijan ou resevwa kalifikasyon Ayiti nan Mondyal 2026 la? Mesye gade se you glwa, se you viktwa, m tèlman kontan, aprè 52 lane nou pat janm la, nou tap aplodi lòt ekip, Brezil, Ajantin, lòt ekip, men jodi a se yon fyète pou m wè se Ayiti nou reprezante avèk mayo a, koulè a, ankò nou se Grenadye e nou vle gen koup di monn nan. Pa gen pwoblèm, dayè nou deja yo byen prepare la, Grenadye jous e jis nan zo. E dezyèm kesyon nou genyen, nan 48 ekip sa yo oubyen 48 peyi sa yo ki nan mondyal la, kiyès ou panse ki ka chanpyon oubyen kiyès nou kab di ki favori? Ah, mwen gade, bon sa se yon kesyon ou pa t bezwen menm mande m li. Ayiti deja gen koup di mond nan san pou san pa gen dout. Pa gen pwoblèm Ayiti nan mondyal epi kisa w ta swete pou grenadye yo nan match ki pral jwe a 9 è jodi a la? Sa m swete a se yon viktwa 4 a 1, 4 a 1 n ap bat Ekòs 4 a 1 se sa m swete. Pa gen pwoblèm grenadye yo tande epi dènye kesyon an si ou ta gen yon dènye mo ou ta kite pou grenadye yo kisa l t ap ye? Dènye mo m mwen vrèman apresye m kontan pou tout grenadye yo ki mete tout swè yo, ki mouye mayo yo, ki pa nèg menna pou bwòdè, men yo bay tout sa yo genyen pou reprezante peyi a e nou avèk yo, n ap kontinye, kontinye avèk yo. Pa gen pwoblèm, mèsi Herode, se te yon plezi. Respè, respè.
Apre 52 lane, ki sa w panse de patisipasyon Ayiti nan Mondyal 2026 la? Bon, se yon bèl bagay Herode, tout Ayisyen, sa fèm plezi anpil map gade Ayiti nan mondyal. E kisaw ta swete pou ekip la ki pwal jwe nou konnen nou ti tan ki pa twò kout kisaw ta swete pou Ayiti fas a ekip Ekòs la? Bon m ta swete ke nou kale sa fèm tout Ayisyen plezi anpil ke nou nan fon viktwa nou konnen gen 48 peyi ka pwal kap dispite konpetisyon sa daprè ou menm kiyès ki favori? Bon daprè mwen menm Se Ajantin ki favori. Ok, ou di dapre ou menm se Ajantin ki favori. E si ou t ap kite yon dènye mo pou Grenadye yo, se ki sa l t ap ye? Bon, sa se paske yo fè anpil efò, e sa yo te panse kontre nou an, se pa sa l ye toutbon. Pa gen pwoblèm, mèsi. Se te avèk nou Yves. Randevou kase pou pita. Pa bliye, Ayiti-Ekòs, 9 è di swa, nou nan batay, Grenadye alaso!

nap pase pou enpresyon chak fanatik foutbòl, chak fanatik Ayiti, ebyen nou gen ansanm avèk nou Sensei a lap pral eseye oubyen ki pral reponn kèk kesyon ansanm avèk nou. Premye kesyon nou gen pou ou apremidi a Sensei, aprè 52 lane Ayiti retounen nan mondyal, kijan ou te resevwa kalifikasyon sa? Bon, kalifikasyon sa pou mwen menm te resevwal avèk yon pil fyète antanke Ayisyen, lè map gade reyalizasyon jwè yo pa rapò a premye moun yo nou te konn ap swiv la, m wè se yon bagay nètman diferan, se sak fè m fyè de ekip la. Pou mwen menm kalifikasyon sa gentan yon chanpyon. Nou gentan chanpyon paske nou pami lè gran. Se konsa m konsevwa l. Pa gen pwoblèm, jan Cynthia di a, nou pami lè gran paske gen peyi ki ta vle la, pa egzanp Itali ki pa la. Ebyen nou menm seleksyon ayisyèn nan, nou nan mondyal, nou pami lè 48. E dezyèm kesyon m gen pou ou apremidi a, si ta genyen yon swè ou ta fè pou Grenadye yo avan match Ayiti-Ekòs la, se kisa l t ap ye? Nòmalman, antanke Ayisyen, yon Ayisyen natif natal, swè pa m nan, m espere ke Ayiti kale match sa a. Kale match sa a 2 zewo. Sa se swè pam pou Ayiti paske twòp moun ap pale de Ekòs, Ekòs. M konnen Grenadye yo se nan Desalin nou soti, nou gen san batay, nou kwè nan viktwa. Se sa m kwè ki fè m m ap panse a sa paske m espere sa, m espere 2, 2 zero. Ti mesye, ti zanbarya, je sinsè pale 2 zero jwèt pou nou. Twazyèm kesyon, nan 48 peyi k ap jwe oubyen ki ap gen pou jwe mondyal 2026 la, kiyès ou panse k ap chanpyon? Bon, mwen menm natirèlman e san manti, fyète pa m nan se li menm m ap panse a li pase se li menm m pote sou do m. M pa t ap janm chita baze sou pèsòn pase se nan Ayiti m kwè, se li m genyen e nenpòt jan sa te ka vini an se sou Ayiti m ap konte. pa gen pwoblèm epi si ou ta gen yon dènye mo ta va kite pou grenadye yo avan match la se kisa l tap ye? Swè ke m ta kite pou grenadye yo avan match la m espere ke fò yo konnen ke se yon peyi de viktwa yap travay pou li pou yo pa lache menm si yo fatige kenbe se kwayans sa te genyen depi 1804 ki fè nou ka gen Ayiti sa nap pale de li la.